Ex son jèn, afè pam, marem son jèn, e sa konsène tout jèn kap viv nan peyi an, e malgre a letranje, m salye tout fanatik Fernando Live, bon bagay, deja di mwen menm, m vin la jodi an, se pa sèlman chante m vin chante, men m vin enjoy pou montre nou ki kalite lakay gen ladan, ki kalite Ayiti gen ladan, gen Real Production e gen Tandeo, gen Fernando kap travay, kap fè yon travay ekstraòdinè. pou peyi an. Se ta di mwen Obed Louis, m pa sèlman, m pa sèlman yon chantè, men mwen mwen akonpanye tout sa k pozitif, tout sa k bon. Mèsi Expo Jeunes se te yon bèl eksperyans. Ane ane pase m te ladan l, ane sa ankò m la nan Kanado e tout sponnsò ki te la, ki te vin kore pou aktivite sa.

Kontrèman a dezyèm edisyon an, paske nou te nan peryòd kovid, e te gen anpil difikilte, men ane sa a, e malgre gen pwoblèm ensekirite, men sa pa anpeche moun yo vin nan evenman an. Kisa sa pwouve, se ke e paran yo defwa, jèn yo bezwen de aktivite, yon aktivite sèn, yon aktivite ki gen anpil sekirite ke w ka rejwenn yo ladan l tou. E Expo Jèn nan te youn nan okazyon pou paran, jèn reyini, malgre tout pwoblèm ki genyen, e anpil moun etone pou yo wè, Tout moun ki te nan perimèt sa nan evenman sa pa rapò a tout pwoblèm nou konnen peyi ap konfwonte men te gen tout moun ki te prezan la. M gon lòt kesyon pou m poze Real. Depi yon pakèt tan m konn Real se yon moun k ap ede jèn soti avèk yo de zewo menm jan w soti a tèt ou de zewo pou rive nan nivo w ye a. Brother! Kisa ou jwenn nan sa yo andeyò de satisfaksyon pèsonèl ou genyen? Kòman e dèfwa m konnen gen anpil pwoblèm, yo pa sipòte moun, ou p ap jwenn kòb vrèman, ou p ap jwenn esponnsò. Monchè Leon, parapò a kesyon ou poze a, gen yon sèl bagay mwen mèt vle konnen. Premye bagay pou poze tèt ou kesyon, kisa ou menm ka ofri a peyi ou? Kisa ou kapab bay peyi ou? Kisa ou kapab pote kòm apò, opòtinite? Pou devlopman peyi sa, nouvèl Ayiti sa yo n ap chèche a. Paske tou, sa nou toujou konstate, nou toujou ap repwoche peyi a pa ba nou, men ki sa nou fouti peyi a? Mwen kòmsi Expojeune ak tout ekip ki avè m, paske se pa mwen senpleman, se tout yon ekip, keseswa Expojeune, keseswa Podium Quartier, Podium Ecolie, se yon ekip ki avèk nou ki fè sa pou peyi a. Ki sa ankò li pwouve? Li di yon bagay ke jèn nan, li bezwen evenman sa yo. Li bezwen ankadreman paske li menm li gen tan genyen. Sa ou ta ka rele avò lan gen entèlijans lan, li genyen konpetans lan, li genyen foug lan, li bezwen tou senpleman nou akonpanye l pou n ba l yon jan despas konsa. Se sa k fè ke atravè Eskozèn ou wè li, anpil lòt inisyativ m ap chèche kreye, se jis pou m pèmèt ke nou fè l jwenn nouvèl Ayiti sa a n ap chèche. E sa ki pi etonan. Leo, malgre tout pwoblèm peyi a genyen, nou ka konstate konbyen fre timoun ki ekspoze la. Nou ka konstate konbyen moun, paran, fè konfyans a evènman. Pou ki sa? Paske Real Production, òganizatè yo, tout patenè yo te avèk nou, nou te bay yon espas, e espas lan te vèman yon espas ki vèman sèf. Lè m di espas ki sèf nan, nou gen ekip ki avèk nou, ki t ap kontwole tout espas lakou an. Menm DJ yo souvan y ap repwoche. Ou ka konstate depi yo vin la, pa gen anyen de betiz ke yo di. Paske se sa m ta di w, pwomotè a gen yon travay pou l fè tou. Pwomotè a gen yon travay pou l fè. E travay ke sa n dwe fè a, menm nou chita avèk B-mix, nou chita avèk DJ Kemisa, nou chita avèk DJ Wayne, tout moun sa yo, DJ Adrobew, nou di yo men sa n ta renmen e ofri vrèman a peyi a. E yè sa ki etonan se ke gen anpil moun k ap gade sou rezo sosyo di, o, se pa Ayiti. Paske sa yo te gade a se pa yon imaj ki negatif, se pa yon imaj wè ap di ke iks ou yèg yo arete oubyen kidnape men se yon imaj kote dè jèn ki vin espoze talan yo, vin epanouyi. E fòm di sa, Bob, Mesye Bob, vin pale. Li te, alò fòm di sa, se pa mwen janm toujou di li an, se tout yon ekip. Bob, li te, li t ap dirije ekip komite, komite, alò, ya, li t ap dirije komite ki te ap evalye timoun yo. Paske jan l te li, oken timoun pa peye yon goud. Yo vini, yo enskri gratis e komite a evalye pwodui yo, travay yo a pou di men 40 moun n ap bay posiblite pou prezante jèn yo, talan jèn yo. E se sa n fè la. Katriyèm edisyon nou gen tan ap travay sou li la pou nou ba on bèl, bèl, bèl aktivite, on bèl evenman menm jan a twazyèm edisyon. Bon mesaj lan senpleman rete pozitif. Mesaj lan chak jou n leve gad kisa nou menm nou ka ofri a peyi a. Bon nouvèl Ayiti. Sa n fè la jodi an, tout moun wè pwoblèm ki gen nan peyi a. Men jodi an, tout ekip la n reyini, avèk tout risk e tout danje k genyen, nou ofri sa. E li reyisi. E lè l reyisi an, nou travay de konsè avèk lapolis ki ta ban sekirite deyò. Altènativ sekirite ki gen anndan an ap kontwole chak grenn timoun anndan an pou m pa fè yon bagay kote espas an, pou m pa vin pa gen espas ki pa favorab a jèn yo.